kriye cheri. Pa kriye. Pa kriye.
Gopran.
Ok, mèsi. Se konsal te kon ye lontan. Men kon ya nou jwen ni pi fasil kon ya. Nou baka itilize. Nou pa ka itilize l. Tapote live la frape dòt su ekran nou tout moun share live nou envite 2 moun envite 3 moun tapote pataje tout moun frape dòt su ekran nou ann ale e mete enèji mete enèji 248 moun deja branche live la ok frape dòt su ekran nou ann ale mete enèji nou mete enèji nou nan live la ann ale tout moun tout moun nèt frape dòt su ekran nou e si gen lòt su ki vle patisipe voye request ann ale. Ann ale frape dwèt sou ekran nou tout moun. Nan men kriye a kanpe mezanmi nou paka ap mandel poul kriye nou te bezwen wèl kriye toujou ann ale share live lan envite 2 moun envite 3 moun ann ale tapote pataje tout moun frape dwèt sou ekran nou ann ale. M pa wè sa moun yo ap ekri non. Sak fè w pa wè yo cheri sak pase. M pa wè kòmantè yo non. Ah li pi bon li pi bon depi w pa wè kòmantè yo li pi bon. Mwen konprann lè sa wap fè show a avèm sèlman ou pap fèl a moun yo. Ann ale li pi bon konsa. Yeah. Uhmm. Ok ok ok ok.
Ann ale tout moun ta pote pataje. Dil prezantel DG. Wi se mwen k poko prezantel ki fè nou poko fin tapote. Tapote live la pèp Bondye an. Ok. Tapote pataje. Nou nan 16. Ann fèl rive 50. Prèske 300 moun branche live la. Pase si nou tout ap frape dwèt sou ekran nou. E rapid vit nou ka fè 50 k like. Pou nou konnen kisa l vle, epi nèg ki pral rele pou li yo kòmanse panse ki mizik ou wè bèl grenn fanm sa merite. Ok ti mesye, jodi a se Dimanch Santimantal, 17 ka, ann kontinye toujou. Ok, ann kontinye toujou. Please, tout moun frape dòt sou ekran nou. M deja pou li, m deja pran ti grenn sa. Bon bagay frèm, e pou bay li ye m pral jere sa byen rapid. Tout moun frape dòt sou ekran nou, 18 k ann ale! Met enèji cheri doudoum yo, ann ale, ann met enèji an ansanm. Tout moun pap tapote ansanm se rezon an sa, chak moun ba yon ti grenn. Ok, n al pou 18, ann fè l 19, rapid, ann ale! Ann ale n Yes nou tonbe nan 19 Ann ale ann al fè l pou 20 Rapid vit pèp Bondye Ann ale Ann ale tout moun Ann al ann al ann al ann al Bon isi a deja pa gen anpil moun e fò n fè ti tapote ak fòs pou lòt moun yo ka jwenn live la Ann ale Li sanble avè w pa gen pwoblèm frè m pral pran pou li talè konsa bon m fin prezante l E n al pou 20, an n ale, an n al pou 21, an n ale ti cheri doudou m yo, an n ale, an n al pou 21. Tout moun nèt an n fè l ansanm. An n al pou 22, bravo, mete enèji nou. An n al pou 22, an n ale, an n ale, an n ale, kontinye toujou. An n ale cheri doudou yo. Ban m tapote tou non. Non, si w tapote y ap desann ou paske w deja anlè live lan. 22 ka, an n kontinye toujou. Ok, ok, ok, ok.
Yeah.
An n ale, an n ale, an n ale, 22, n al pou 23. 23 deja rive, an n al pou 24. Nou gen ase moun la pou jere sa. 310 moun deja branche panse pèp Bondye a ka jere ti sa. Ann ale cheri doudou yo ann ale. 24 bravo m santi nap byen atake la. Ann fèl ansanm ann kenbe menm eneji a. An nou kenbe menm enèji a An nou kenbe menm enèji a Kazou nap fon ti frape la an atandan sou sou nouvo paj lan euh Uhmm N ap fon ti frape la annatandan toujou. Yeah. Men m ka voye yon lòt link wi pou moute. Mph. Pou w ap ka enjoy pou w kab gade sa k ap fèt la. Ok, sanble Marie vle patisipe nan Dimanche Sentimental. Ban m rele l pou m wè si te sa. Ann ale, tapote pataje. Marie bonswa koman w ye? Bonswa DG. Anben nou la wi, tout bagay anfòm?
Wi tout bagay anfòm nan non Jezi. Ok cheri ou rele pou patisipe nan dimanche santimantal? Non cheri e menm ki ata map tapote li li bay. Oh men ou ki chape, m wè w tap tapote vre wi anben ok boubou kontinye tapote kontinye frape dwèt cheri ok. Eskize mwa

Marie, se pa van yo moute nan show a wap di m ou selibatè e ou desann a moun kòm selibatè. Ki lè w gentan gen 10 ans maryaj sa a? Mwen menm, e pa mwen menm. Kòman e pa ou menm nan?
E pa mwen menm. Woy Bondye, ou poko moute la?
Non. Ou poko vin chache moun la?
Bay lontan. Men
avan bagay lontan di m. Bay lontan. Ok bagay lontan ou te vin chache moun.
Wi. Ok men ou gen 10 ans maryaj. Non m preske.
Ok ou preske gen 10 ans maryaj. Konbyen tan show a gen? Ou te la avan ou te konn vin nan show a avan maryaj la oubyen?
Wi.
Men Choua gen 11 an.
Humm. M pa konnen.
Choua gen 11 an Marie. Wè foto w nan show. Wè foto nan page tiktok mwen. Wi m wè foto yo.
Wi si te pou wè m wè foto yo. M wè foto yo. Wè foto nan page tiktok mwen. M wè foto yo. Men kounye a kesyon m ap poze w konbyen tan Choua genyen? Si tout fwa w di wi,
si w te konn vin nan cho a avan w te marye.
Bon jan kite m tande desann mwen.
Bon bagay cheri. Ou veye mari, ou veye mari m? Non mwen mari, si te pou mari ou gen mari. Ou veye se sou janm ni m chita? Non ou gen mari, si te pou mari ou gen mari. Je suis fière. Non ou gen mari.
Ou gen mari. Men ki, konbyen tan ou gen a mari sa a?
Sa rete pèsonèl. Sa rete pèsonèl. Sa a se mari w la a vre? Wi, wi, wi.
Ki lè nou marye la a menm? Al, al gade. Desann mwen tande. Non men si an fè on fon ti pale.
E sak fè m pap ka pote pou ankò menm. Oh cheri ou paka pa tapote pou mwen. Si w pa tapote pou mwen kiyès kap tapote. Non non m pap ka pote pou ou ni m pap plak pou ou. Poukisa?
Kisa m fè w? Non paske mwen di w je si marye mete m atè. Non m pa gen pwoblèm avèk Marie a non men konnya ou di m se 10 ans m pa konprann. Mwen ka di w nenpòt sa m vle. Ah ebyen ok kontinye tapote cheri. Kangou jezi fou radi. Ok
si pou 10 ans te respekte fò show a ta gen 11 ans. M pa konn si m bon nan matematik. Bon, si gen pwoblèm nan epòk kote pa m li. Ann ale, ann tapote, ann pataje, frape dwèt sou ekran nou pèp Bondye a. Nou prèske rive. Nou tout moun nèt frape dwèt sou ekran nou, ann ale. Ann ale, tout moun nèt ann fè l ansanm. Ann ale, fè ti tapote, fè ti pataje. Fè ti tapote, fè ti pataje, ann ale. Tout moun nèt ann fè l ansanm. Fè ti tapote fè ti pataje. Fè ti tapote fè ti pataje uhmm. Fè ti tapote fè ti pataje. Fè ti tapote, fè ti pataje an ale. Ok, bon bagay. An ale la paske e... Ann ale fè ti frape dòt sou ekran nou, nou prèske rive nan 50 k e pou nou pale fò n fè ti pale ansanm avèk bèl grenn fanm sa ki ki pase nan dimans santimantal se sèl grenn fanm nou genyen ki selibatè jodi a nou pral travay pou li n ap raple chak grenn gason ki pral rele pou li sonje avan w voye request la Metcho ou gentan genyen tit mizik la. N al pou 44 ann ale. Nou preske rive cheri doudou yo. Nou preske rive cheri doudou m yo. Nou preske rive fè ti tapote fè ti pataje toujou. Ann ale.

Mwen ap viv an Repiblik Dominikèn. An Repiblik Dominikèn. Konbyen timoun ou genyen? Mwen gen yon sèl pitit. Yon sèl pitit. Konbyen timoun yon gason sipoze genyen pou nan relasyon avè l?
Bon. Se pa valè a ki konte, se lanmou l ap ban mwen an m bezwen. Valè pitit li pa konte pou mwen. Paske sa pa p anpeche ke si l vle ban m lanmou, pou l ban m lanmou. Deja m renmen timoun.
Ki laj yon gason sipoze genyen pou nan relasyon avè l?
Nòmalman e m mèt di trantèn a kontinye jiska karant epi prèske senkant.
Trant a karantnèf.
Wi cheri, moun ki di manti an se laj mwen, m gen trannset ane.
Ok. Euh, ki tip de gason ou renmen?
E mwen renmen yon moun ki lwayal, yon moun ki renmen travay, e yon moun ki respekte Bondye e k ap respekte mwen menm ak grenn pitit mwen an.
Ok. Ki kote yon gason sipoze ap viv pou nan relasyon avè l?
Lanmou pa depann de kote moun nan ye a. Se nenpòt kote li ye, depi ke l gen volonte, li sou yon bagay serye, l pap vin rele m pou l pale anpil, fè m kwè ke li renmen m poutan se nan jwèt li ye, m pa gen tan a pèdi, kote li ye m ap renmen avèk li. Men si l te pi pre m li t ap pi bon toujou. Sa vle di si l te Sendomeng li t ap pi bon? Eh men sil yon lòt kote li. Men fòk moun nan serye.
Yeah.
Nenpòt kote. Men sil te prem li tap ankò mye.
Ok. Fon ti kanpe pou mesye yo gen yon ide.
Mezanmi ooh. Te jo serye. Uhmm.
Wi. Mezanmi.
Uhmm.
Tann mwen, tann mwen, tann mwen. Map tann ou. Bibi avanse dèyè. M gon ti pitit la m pa vle l parèt anko. Pa kite l parèt. Mwen gwo wi m pa sexy non. Ok se konsa m ye. Non gad si w ka mete l pi dwat.
Se konsa m ye. Ap fè dayèt la. M pa menm an tenu non DG.
Fon ti ok fon ti vire.

Ta byen. Men m son gwo moun.
M son moun pwès gen vyann. Gen vyann, gen vyann. Ok, gen vyann. Ok! Bon bagay! E gen vyann. Gen vyann mesye. Gen vyann. Ok. E gason ki enterese ansanm avèk bèl grenn fanm sa, l ap viv an Replik Dominikèn, li bezwen yon moun pou l mete nan vi l. Nou tande kritè l yo. Ok, premye sa gason an ap fè, w ap vin dedye yon mizik pou fi an. Men fò w respekte kritè l yo. Li vle yon moun de 30 a 49. Ok depi w nan 30 a 49 ou ka rele pou li. M retire tout request yo, kounya nap rekomanse a zero. Yon gason ki enterese ou ka rele kounya. Ok de 30 a 49. Si yon nèg ou pa gen laj la ou rele map oblije bloke w. Premye bagay premye bagay ou sipoze konnen wap fin fè wap jwe yon mizik pou fi sa. Premye bagay wap fè wap jwe yon mizik pou fi sa ok wap jwe yon mizik pou li ou sipoze vini avèk tit mizik lan dabò avan ou rele ok bon bagay.
DG, DG silvouplè avan tou e mwen pa bezwen moun vin fèm demand pandan ke se pa sou anyen k serye m pap reponn yo yonn e si yon moun ou pa serye pa menm bezwen monte paske m pap resevwa w. Palavè yo.
Ya, mwen fini. Bon bagay.
Ok. Alo.
Alo, bonswa DG. Koman ou ye? Bonswa frè.
Nou la nap goumen timidman. Mete kamera pou nou. Pa bliye moun ki tonbe sou live sa a. Tou abòne akvek paj sa a paske e lòt paj mwen an ou menm si w abòne avèl lòt paj la gen pwoblèm fòk ou abòne avèk paj sa a lèm live pou ka jwenn li ok si nou pa abòne lèm live yo pap voyel pou nou paske se tapote moun yo tapote anpil ki fè w jwenn live la men si w pa abòne abòne avèl paske lòt paj mwen an gen pwoblèm sa kap fèt bòdè ou anfòm.

Waw mwen te vle chwazi Down Junior ki di mwen bezwen yon moun pou m viv ansanm avèl. E ki atis ki fèl?
Down Junior. Down Junior ok. Ki tit mizik la?
Bon m pa fin sonje tit la non men m kwè mizik la kòmanse pa mwen bezwen yon moun pou viv avèl yon moun ki pou banm lanmou yon moun kèlkonk ya. Ok eske gen moun ki anba live la ki wè ki tit mizik misye ap pale a? Uhmm. Nou wè gen nou wè ki tit mizik misye ap pale a? Se sak fèm toujou di nou sa avan nou moute tou gentan al nou al fè yon ti bagay sou YouTube pou nou jwenn tit mizik lan ok e nenpòt moun mete tit lan pou mwen anba live la non ou konprann paske si ou pa gen devan kay ou non li pa devan kay ou eeumm yeah devan kay ou apa tout moun ap di e devan kay ou ok ok ben site li banm wè. Ok. Mizik ki di map rete, map rete iye iye. Se Yvan Caillou. Se li? Yeah. Oh, ok.
ok.
Yeah, yeah, ou ou mwen bom nan. Yeah. Ok, bon bagay.
M pral jwe ou. M pral jwe ou. Ok. Yeah. Nou pral jwe ou. Ok, mizik la e pou ou, wi cheri.

Gade bagay Loloz met telefòn ou kouche epi ou delòk li tap pi bon wi lè w nan zoom nan wa chanje l. Ok ee sa se mizik flannè a te dedye pou ou jodi a. Bon bagay. Kijan ou rele frè pa m?
Ok, non pa m se Gaby Literejas. Gaby ki laj ou? Map viv depi Mwen gen 33 ans. Ok kote wap viv?
République dominicaine. Konbyen timoun ou gen?
Mwen pa gen timoun sa. Ou pa gen timoun.
Salye bèl madam nan. E pi bal rezon ki mennen w la. Madam bonsoir.
Yeah.
Loulouse, fò Deluxe Queen nan.
La madame bonswa koman ou ye.
Mikwo fèmen cheri, demute tèt ou. Mikwo la still fèmen toujou. Ok li ouvri, li ouvri, li ouvri yeah.
Ya bonsoir.
Wi bonsoir la madam an pasan ke map reprezante sa ankò e non pam se Gavili kòm m tap swiv ou ke ou dim ou te bezwen yon moun apati de 33 pa de 33 non de 30 a kontini. Rezon ki fè aswè a te Avan m ale pi lwen tou Rezon ki fè m vini aswè a pou ou Se paske mwen menm tou Mwen se yon moun mwen pou kò m Mwen selibatè Lapè m a Mwen apwoche Deje nènè jis pou l te ka fè m jwenn yon koneksyon men pliske ou deja la mwen se yon moun m ap viv pou kò m e m se yon moun tou ki trè konbatan nan lavi an men sof yon grenn bagay ke m manke lakay mwen. Mwen se yon nèg ki trè konbatan nan lavi m, men yon grenn bagay ke m manke nan lavi m se lanmou, e apati de answen an, mwen vle chèche lanmou lakay ou. Men si tout fwa ke mwen apwoche ou, mwen pa konnen kòman ke ou pral resevwa m pa bò kote ou. Davans, si pou m kontinye, pou m kontinye a, si pou m pa kontinye, pou m pa kontinye a. Mwen vle tande ou.
M pa vle piblik lan kondane m ni m pa vle DG fache ni ou menm tou men m santi apwòch yo langaj lan febli avèk sa ke ou anvi di yo e mwen pa pral di w ke mwen pa enterese paske m souzestime langaj ou non men m pa retwouve m pa retwouve anyen nan sa w di. Paske ou di ou vle apwoche m pou w jwenn lanmou m, m pa twouve sa. Sa pa yon kritè vrèman paske se, ya, se pa yon kritè. Pakont mwen,
m pa yon òm piblik. Mwen chwazi, jis si w te vle nou ka konekte an prive pou n pale.

Pa gen pwoblèm. Bon bagay flannè li pa li pa enterese ok.
Ya mèsi anpil. Kenbe la ok se konsa cho a fèt medam ki pè moute yo. Lose sou fon ti drese chèz ou an ale sou bò bò dwat pou ka nan mitan ekran ok ale toujou ale toujou ale toujou. On ti ale toujou. Non, ok. Wè la, kounye a mete on ti jan pi wo, drese telefòn nan pi dwat. E pi pou fon ti, pou tèt ou fon ti monte. Ase fò parèt dwat menm jan avèm nan kamera. Ok! Ou sa ou?
Non, se pa ou non cheri, m gon lòt bagay map fikse on lòt kote la. Yeah. Ok, ok, ok, ok.
Mh.
Bonjour DG. Yeah frèm kòman w ye? M anfòm gras a Dye ou menm? Nou la nap kenbe, mete kamera pou nou.
Talè so. Ok.
Non, e ou poko parèt nan ekran. Kaz sou mete telefòn ou an kouche, epi ou parèt pi byen nan ekran. Eske nou wè tout sa kap fèt lòt bò a, eske nou tande tou?
Ou wè m DG? Non ou poko parèt nan ekran.
Bon wè m?
Non, ou poko la toujou. Sanble, sanble banm banm retounen moute ankò, retounen moute ankò pou kapa pou pou poun ka eseye fèl ok flannè. Luz kot men dwat ou? Ok fon ti avanse sou bò goch. Bòs Michel bonswa kòman w ye?
Bonswa DG. Ou mèt ale toujou wi. Yeah mete kamera pou nou non. Ou rele pou bèl madam nan?
Wi m rele pou li.
Ok mete kamera pou nou. Yon ti bagay toujou. Retire kepi a pou nou. Planet. Fòt de lock screen ou an kaz pou kamera ou la ka vire. Ok. Bon bagay, ou rele pou bèl madam nan, se sa?
Wi, mwen rele pou li, men, ou konnen mwen fèk e... Broche live la epi m pa tande kritè yo. Moun ki kote l bezwen. Al depoze sa.
E lanmou pa l la pa baze sou peyi kote moun nan ye a depi moun nan pran kè l li pare. E men kritè l yo li rele Noely 37 an l ap viv an Repiblik Dominikèn li gen yon sèl timoun li pa gen pwoblèm avèk kantite timoun moun nan gen si moun nan pa genyen tou pa pwoblèm li bezwen yon moun de 30 a 49. De 30 a 49, moun nan ka nenpòt kote. Men prensip show a jodi an premye sa wap fè kòm ou di wap en branche. E prensip show a jodi an, yon moun ki rele pou yon moun premye sa lap fè, lap fè lap jwe yon mizik pou moun nan. Ok lap jwe yon mizik pou moun nan avan li kòmanse pale. Pase jodi a rele dimanch santimantal. Ah ok, sa vle di poul jwe yon mizik. Yeah, e moun nan ap jwe yon mizik pou moun nan. Dabò.
Sa vle di la komsi yon mizik komsi pou ki fèl e. Se pa anyen pou fè la se yon mizik damou sa se prensip show a jodi an dimanche santimantal. Ah ok ok dakò. Ok. E sa ka fè kòm si mizik la e
Ou mèt di m, ou mèt di m tit mizik la epi map jwe l pou ou paske se premye bagay ki sipoze fèt jodi an e nan cho a. Ah, ok. E demwazèl la tonbe nap ba l yon ti tan pou l monte. Luz, kaz pi dwat pase w. Bò goch, pran goch la nèt. Yon ti bagay sou goch toujou. M poko ka tande w. Yeah, wi, ann ale non frè m. E tit mizik la ann atandan. Pandan n ap tann demwazèl la pou l tounen monte. Ok, banm banm pase mizik la esp.
Non ou mèt di m ti.
Ou mèt dim tit mizik la map jwel pou ou.
Ou pa tandel?
Chantel non paske si ou pa konn tit la ou mèt chantel.
Ou tandel? Non m pa tande anyen ditou non. M pa tande anyen non. Noelie kòmante pou m ka repon ankò cheri.
Mwen dan Junior. Ok.
Ki sa l di?
Ase, ase m pa tande anyen.
E, sa k di...
Koman l di, pitit gason?
Sa k di pandan konsa m ap mache epi je m tonbe sou ou epi m santi m beni.
Mwen santi m beni. Ok. E Noelie tounen moute pou nou. Tounen moute pou nou Noeli pou nou kapab kontinye. Gade sa kap pase mesye.
Sherlande bonswa fò fò san kepi wi flannè fò san kepi wi.